Mache preske domi nan la rue menm fò pale avek misye. Non m pa ale ansanm avèl tout tan m pa gen sa nan mwen m di sa m di l m oblije di l m ap ba nou lòt tifi paske mwen pasyone twòp li tèlman pasyone bon lè li vin piti l pa vle manje m dwe fè manje nan kay la fanm nan tèlman pa souryè kòm menm lakay la fanm nan pa se a devan m ta di w l ta pale ansanm avèm. Misye fin pèdi bon sans li menn tout lasent jounen men bon m pa kwè misye pa menm nan fimen menm.
Anben map pale ansanm avèl gen yon lòt tifi mwen pral lage nan menl la poul ka poze paske mwen panse strès sa prale kanmenm depi yon lòt tifi nan menl son smiley smiley smiley tout la sent jounen ki pa ka rete. Misye byen renmen fanm sa tou. Non misye.
Jodi an la se dènye jou pou m pale top la, si pa l ap regle. Fòk mwen esplike sa. E m ap fè l konnen m di sa. Paske m pale l twòp. On bwòs on bwòs. Ou pa konn bwòs sa ou tande on bwòs. Li p ap di de pa w l pa site non bwòs la.

Ou konprann? Mte byen bezwen ou paske Sak pase menm?
Mnchè afè bagay mnchè pou zanmi w nan mte gen poum pale ansanm avèk ou paske mkonnen lè bagay yo te fèt ou te okouran de tout bagay paske mgentan konn sa Ismaël ye zanmi w li ye si gon bagay kap pase kanmenm ou pap pa konnen paske ou gen menm lè mpanse ou te gen dwa pa vle dim men kanmenm wap konnen paske Ismaël la depi ou tande mrele l nan telefòn sil pa dim li okipe. Nou pap ka pale anpil, se oswa li di m l ap rele m e l pap rele m vre. Epi, lè m al lakay li, li toujou, li toujou okipe, li pral sòti, li pral sòti. Pase e, depi ou tande m met tèt mwen nan kabann, se bèl moman nou te konn pase yo, yo menm k ap pase. Kòm mwen menm manje m pa manje, men wè kòman, kòman tout vizaj mwen chanje. Mwen bezwen di, m gen tan wè tout bagay. E m konn sa w santi a, m konn sa w ap andire a, m konn sa. Kounye a menm pou sa m te plis bezwen, m bezwen konnen èske li pa di w anyen, èske li pa fè w konnen li gen pwoblèm avè m, bagay sa yo, èske li pa te eksplike w anyen de mwen, de relasyon. Men mwen menm, Smaï li pale avè m, m ap di w sa, e se pa afè tripotay. Smaï pa, yon afè de. Boss boss boss E mwen m kon wem avek smayli lontan sa M konnen ki valè tan nou gen e m konnen ki valè mizè w pa sa smayli Nannik pwazon boss Li pap depi wè l vini yon sèl bagay boss boss Dimanch kilè sa map pale avek li Si m pa desann mwen la. Demwazel la bat mwen. On boss, on boss, on boss. Lè map esplike li di non, ou fèk kwaze on moun ou pa konn anyen de li, ou pa ka kouri pote boure. Paske ou pa konn moun nan. Li di m non, oh si li te konnen jan de bagay sa m tap pale avèk li, li pa tap vin kote m, li pa tap dis, li pa tap dat. Non, misye renmen fanm nan, men fanm nan pa renmen l ankò sa pou l fè? Fanm nan pa renmen l ankò, l pa oblije rete nan fanm nan toutan Smiley, Smiley, kote Smiley ap rete afè Smiley manje Smiley byen gwo.

Ou ka poze kesyon. Poze kesyon pale avèl se li ki pale avèl e mwen menm map. Li tou li pa janm banm chans poum poum ni mandel anyen sèlman depim al kotel lan li pa janm gentan epi men lòt bagay ankò ou konn dada sèm nan sèm nan al kotel li di sèm nan li pa gen anyen avèm li di sèm nan li wè avèm nou pale. Ede pou tande li wè avèm nan li kite gentan pap ka rete Li pa tap baw verite Li pap ka rete Li pa tap Bòs la bòs la pran tèt li E map fèl konnen m di w sa tou Bòs la pran tèt li Nan son lòt m son moun li gen Wi yon bòs Mesye ou wè fanm E pou jan m konnen m te ye ansanm avèk Smaïly M pale Depi w tande depi bon Smaïly m konn fè Depi w tande m leve la li nan 8 è M poko rele l kòmsi son pakèt bagay pou l gentan rele m pou l di m sa m tap fè.

Pase kanmenm ou pap pa konnen kèk bagay ou konprann? Wi li toujou di map di. Men m gentan men m pa janm met nan tèt mwen tou se yon moun li genyen pase ou konnen m te kwè nan li, m te kwè nan li se sak fè e sak koz m pa janm met nan tèt mwen se yon moun li genyen men kanmenm gen ti dout la ou konprann? Wi men m pap ka kenbe sa pou lontan paske tout pale m pale l li pa tande m pale l li pa tande se gwòs bòs li prèske pa gen tan pou l wè m non. Anmeyy nan de e pa menm tan non pase smiley pa vle wèm rive bò kotel menm depim rive bò kotel e kòmsi mta diw e kòmsi mson viris pou li anpli dam rive bò kotel depim met parèt se yon kouri se yon vòltije ou konprann.
Kèt! Gadon nana Se Jan manzè anfòm la sa paka pou ayisyen Se E pa kem pou Pou manzè ale m pa dil de 3 mo non men bon manje bon manje bay sa yo menm Ay m chifonnen patat Se Chemiz sa chifonnen patat e bay ki sot anba dyòl bèf mesye M met fè a lakay la m pa wè Se Kèt mesye m pral met jenn janm deyò la M ap tann yon ti pase pi pre la m ka rele. Kè Tou mete man jèn jan la Paske nèg la fre E blòdè mi jan Jan manzè wèm kanpe la M paka pa bon Pou tann li vase Baby baby baby Tanpri m balo cheri Baby a silvouplè please Tanpri m balo baby A baby silvouplè Tanpri m balo Ebyen Falandia m te vreman kontan pou m te pou nou te pale a paske sa koz ke lespri m ap on ti jan deranbarase ou konprann pase pou lè m pat konnen menm m pat konn sa pou m fè ou konprann kòm kounya m gentan konnen gon bòs sa vle di mwen menm m pap m pap rete twòp mwen menm m ap konn kisa pou m fè tou ou konprann m te vreman kontan ou pase nou gen kèk jou nou pa wè ebyen ok pa gen pwoblèm ok

Wè papa m gen kay anba dlo, sou sou dlo, wè m ka fann kabrit yo, tout tout sa ou vle m fè pou baby, m ap vann yo pou li paske yon bèl timoun ou ye, m ta vle gen yo nan vi m cheri ou konprann? Wè Gil, Gil di sa e pou mwen. Lòt semèn nan la e eklere yo pral fè ladann mwen wi. Yehee.
Bon ou gen tout bagay, ou gen chwal ou gen kabrit bon pa al monte yo. Oh!
Sa manzè di m la a mesi. Bon jan m ap depoze la m di moun nan m gen avyon, m gen toutrèl. Epi manzè manzè dim kalte pawòl sa a mesi. Enben enben yo pa renmen byen bonm gen tout byen sa yo. Humm zafè moun nan la toujou manze la toujou manje aransò.